Mwen ka ap, map di nou sa, nou pa merite Sitadèl la. Se pi gwo erè ke yo fè, Sitadèl la te tonbe Okap. Nou pa merite Sitadèl la. Yon gran Sitadèl konsa, li te sipoze swa Pòtoprens, oubyen Jakmèl. Oubyen Okay nan nenpòt lòt kote. Men, moun Okap, nou pa merite Sitadèl sa. Paske, map fè nou konnen ke Sitadèl sa, se pi gwo fyète nou ke nou gen nan Okap. Men nou pa merite l. Nou pa merite l ditou. Sa fè nou pa merite l, nou pa pran swen l. E ti jèn Okap yo, yo vrèman ap grandi de manyè vrèman tankou de delenkan. E pou jan m wè n ap regle, Okap gen pou l kangrennen vòlè, e pa sa m swete non, li gen kongrennen vòlè tout kalite moun, de rachèt, paske se jenès sa k gen anba sa a k ap pede danse Jenès Okap yo pa li, yo pa ekri epi yap pede danse, fè makak, mache sou ti bo pantalon jouskanba, bounda anba, tout bagay, nap pwostitiye, nap masisi, nap madivinèz, nap vòlè, nap fè dènyè zak ki gen lòlbwa la a, ok, padesi tou nap asasen met sou li, nap fè dènyè zak malonèt ki gen lòlbwa la, nap ap gen anpil pwostitisyon, se konsa nap kondui tèt nou, paske. Yon sitadèl kote ki te gen ewo, kote ki gen moun ki mouri ladan l. Lè w al vizite kote ki gen de ewo, ou pa gen dwa pou fè bwi, ou pa gen dwa pale. Ok, se esplike yo esplike w avèk de kas nan zòrèy ou. Yo esplike w istwa w la. Ou vin ou mete l nan zòrèy ou, nan lang ou pale a. Sendomeng vrèman avanse kite nou lontan. Nan lang ou pale a li nan zòrèy ou ok epi kounya la men wap tande istwa epi wap mache andedan oubyen gon gid ki fè w fè gwoup epi wap esplike istwa la plim a kaye epi wap tande istwa la ok kote ewo an ye a kote kristòf kolon antere a te sipoze gen de gad Ok 2 gad ki la kap swive 2 pòt yo lajounen pou fè similak epi sou tonm nan pou yo te mete yon fe etènèl pou yo te mete yon fe etènèl epi pou anndan vrèman fre pou anndan vrèman trankil epi pou yo mete de zis de grafiti istwa la ekri andedan andedan palè a. Sa vle di ke nou maltrete yon kote ki osi, ki osi bèl, e se se youn nan bagay sèl sa nou posede. Donk nou maltrete l. Nou maltrete palè, palè a, nou maltrete sitadèl la, nou maltrete e kote ewo yo ye a, baryè boutèy, ki kote sa a nan Okap la, nou maltrete tout bagay. Ayiti, e sa fè Ayiti ap soufri konsa? Nou pa respekte lye touristik nou yo. Nou pa respekte ewo yo. Nou prefere ap prepare tèt nou pou lesyèl. Nou pa, nou pa gade anyen. Nou maltrete Fò Jak, nou maltrete Vètyè, nou maltrete Sitadèl la. Ewo yo te sipoze trankil, son kote kap fè nou fè lajan. Oh my God gad yon bèl gif kòman fè gon yon bagay yon kote ap fè nou fè lajan epi kounya la nap tretel nan yon eta parèy se kwa sa ah epi anvan yo pale sitadèl la se yon kote ki te sipoze renove ki te sipoze nou ka fè nou ka fè renovasyon ladann wi pa manyen desen an. Pa man esta mur yo, men nou ka renove l tankou gen pati k merite kouvri, nou kouvri yo, gen pati ki merite fè travay renovasyon pran yon gran achitek ki konn sa k rele renove epi fè renovasyon paske sitadèl la son kote si nou renove l byen ki ka antre pakèt lajan mete sekirite Ou konn koman yo fè sitadèl lontan e okap se gen timoun lekòl timoun yo ale pa lekòl yal vizite pou yo konn istwa peyi yo banben pa al ladann a ti bout chosèt ti bout mayo ti sandal mizik bagay son mize sitadèl la ye sitadèl la son mize li gon istwa li gon veki. Nou pa ka prann pou n ap fè de seri de aktivite sa yo ladan. San konte si nou òganize l byen, ta sipoze genyen, kòman bagay sa rele, bagay ki pase nan lespas la, ki pou mete w nan sitadèl la, de ti avyon, de bagay, mete w, mete yon ti a, yon ti èpòt, yon ti bagay, mete yon ti a, yon ti, yon ti, m bliye mo yo wi. Mete yon ti Bagay ki pase anlè a wi Teleferik Ou ale nan teleferik Ou ap kab pase al ladan Ou mete kote pou pou avyon Yon ti yon ti yon ti Ayopò Yon ti pist Mete dwon Fè bagay la bèl N ap di sitadèl sitadèl Anndan sitadèl la sal Atè a sal Plen labou. Bò Okap. Pase moun yo k renmen istwa. Gen moun yo k renmen istwa. Sona Kolonyal. Sona Kolonyal, pitit mwen, se kote k bay lajan nèt wi. Epi nou te gen dwa konstwi de zotèl toutotou de sitadèl la. De bèl bagay. Nou pa konn fè biznis. Se yon peyi k pa konn fè biznis. Ayisyen konprann tout biznis li se mete yon iglou, kola, dlo, vann ji, mete mizik, vann byè. Dayè lespri nou fonksyone. Kou nou on zanmi nou fon bagay se li menm nou benyen fè tou si tout moun ale menm jan e li menm nap fè nap fè nap fè nap fè nap fè ebyen sa fè w gade zòn nan la on premye machann spageti vini ou wè 60 machann spageti swiv li ou wè on machann byè vini on studio kreye nan zòn nan apre sa 18 moun bezwen fè studio nou tout fè on machann fritay vini apre kèlke jou ou wè gen 73 machann fritay On machann manje vini ou wè tou non vdi la puiske ou wè pam nan ap mache la fòk ou rekreye youn nan li bon wi nan yon sans men nou tout pa oblije fè menm bagay on moun ap vann mango ou al veye ki mango l pa gen pou ou menm pou vann li li bon.